Bonjou, bonswa tout moun kòman nou ye? E m espere nou tout anfòm. Mwen remèsye nou chak grenn moun e ki pran tan yo gade videyo mwen yo e ki pataje yo sou tout gwoup, sou tout rezo. Mwen di nou mèsi. Ebyen jodi a mwen pote yon bèl videyo pou nou Mwen pral moutre nou kòman nap kapab pirate yon whatsapp kèlkeswa whatsapp nou vle pirate a nap kapab piratel byen fasil janm te di nou an jako news pwodiksyon lap vanse ebyen li pap kite nou dèyè lap vanse ansanm avèk nou. Ebyen jodi a la se chans pa w, w ap kapab konnen kòman pou pirate whatsapp kèlkeswa moun ou vle a. Ebyen si w potko abòne ak chanèl sa, e pa pran tan, voye je w anba videyo sa, w ap wè bouton k make sabòne oubyen.

Byen rapid n ap antre sou Chrome. Nou antre sou Chrome, nou antre nan ba de rechèch la, n ap make WhatsApp, wazak. Li tou parèt la nou teke l. Ebyen li vin parèt konsa wazak whatsapp HACK ebyen nap teke l. Nap pran sa ebyen nap pase dwèt nou monte pou n desann anba nap pase dwèt nou monte pou n desann anba ebyen anba nèt la kote ki make open whatsapp. Nap klike l ebyen kounya nou rive nan entèfas sa la nap ekri nimewo watsap ke nap pirate a nap ekri nimewo watsap moun ke nap pirate a nap ekri nimewo a la. Ok, men map antre yon nimewo, se yon fason menm pou kapab byen konprann sa map fè a. Map antre yon nimewo la byen rapid. Mwen antre nimewo a la, map antre. Ok, nòmalman ou fin antre nimewo a, wap chwazi. E anba a kote ou wè k make mesaj, kontak, ou mande nan bagay sa yo kisa ou vle, yo di what do you want to download, kisa ou vle pou yo konnen kisa wap chwazi. Ebyen m fin antre nimewo a map chwazi mesaj epi map peze ak kote ki make ak la, HACK, map peze l. Ok Lap mache Nap kitel mache Nap kite Nap kitel mache E wè lap ranpli anba la Nap kite Li gen 2 ranje poul ranpli Nap kite 2 ranje sa yo fin ranpli Jan wè yap ranpli la Pa bliye e abone ak chanel sa pataje like ebyen si w pa fin konprann wa kite yon komantè ebyen premye ranje a fin ranpli dezyèm la ap komanse nap kite l rive a 100 pousan depi l rive a 100 pousan ebyen pwosesis la ap lanse toujou nou pran nap pran yon ti pasyans. Ok nap pran yon ti pasyans. Nap kitel mache. Ok nap kitel mache lap mache nap kitel. Nap tann li fin rive a 100 pousan janm te diw lan. Men pou yon ti pasyans, n ap kite l rive a 100 pou 100. Swiv videyo a byen pa pèdi yon segond ladan. Si w pèdi yon vigil nan videyo sa a, ebyen ou p ap ka pirate whatsapp ke w vle a. Fò w gade byen pou w wè kòman mwen fè l, ebyen ou menm ou kapab fè sa jan w wè l la. Ebyen li fin ranpli la, ebyen kote ou wè ki make download dem here anba a nèt la an anglè li make download dem li gon yon ti tras ki pase anbal anba nèt wap teke dwèt ou sou li wap gadel la anba nèt li make download dem. Konprann? An anglè, m ap gade l. M mete ki dwèt mwen sou li. Ebyen, li lanse. Kounye a, li make, èske ou se yon imen? Ou pa yon wobo, ou se yon imen, ou te kreye nan ti kaje a. Ebyen, li lanse. Kòm entènèt mwen te lan. Mwen pa kwè map gentan fin montre w tout men nap swiv toujou. Nòmalman ou wè li fin mache ou pral kote k make download la wap peze l lè kote k make I'm not a robot a fin mache ou prale kote ki make download la wap teke l pou download li depi ou peze depi l fin mache ou peze l ou download li mwen kwè wap bon. Wap bon. Kòm entènèt mwen lan ou wè l pa janm ka fin mache lap vire lap vire l pa janm ka fini kòm entènèt mwen lan kòm entènèt la lan e mwen pap ka fin montre w li byen men nòmalman ou wè l li fin mache ou peze download ebyen kounya la ou prale nan fichye pou al ou pral wè tout mesaj sa yo. Ke mwen pirate yo. Ou ka wè telefòn ou an li ka make fil, li ka make lòt jan, li ka make fichye. Se la ou pral jwenn tout mesaj yo ke mwen pirate sou telefòn sa. Map wè tout mesaj moun nan. Map ka li yo. E sa m vle. Mwen espere ke nou tout konprann e nou kapab fè l pou kont nou. Si nou gen yon bagay ke nou pa fin konprann, na kite sa nan yon kòmantè. Pa bliye like videyo a, pataje l. Mèsi anpil. Mwen renmen nou anpil love. Peace. Love. A la pwochèn.